This show, Cho sa, Cho jodi an, se yon show ki pwal pale de zafè eleksyon. Ok, so nou konnen ke nan moman sa gen yon pil bagay kap fèt nan sijè eleksyon especially in the in the state of Florida, you know that's where I live, se la ke anpil nan nou menm my viewers abite. So, an nou.

Eske nou renmen show an? M konnen nou renmen l paske se Sisi li ye. E koute, si w ta renmen fè yon promotion oubyen yon advertisement nan show sa, ou mèt rele nimewo sa ki la andedan anba ekran an. E koute, promosyon oubyen si ke w ta renmen sponsor show sa tou, ou mèt rele anba la nimewo sa. Sisi li ye, n ap tann ou cheri.

758-0111 If you're in the neighborhood, stop by 10207 Northwest 7th Avenue, Miami Ask for Patrick and come feel lucky! Looking to sell your car? Ok, an nou pale de eleksyon. Eleksyon se yon bagay ke anpil nan nou nou konnen ki trè enpòtan, ki trè trè trè enpòtan espesyalman nan kominote. kote gen anpil difikilte, gen anpil pwoblèm, gen anpil issues ke ki ap pase. Imajine ou si ke Ayiti te gen yon bon eleksyon, si ke Ayiti te genyen yon kote ke yon moun te ka al vote, yon kote ke ou te ka eksprime jan ke ou santi ou, de kiyès ke ou vle, de kijan ke ou vle pou kominote an, pou peyi an mache. Li t ap fè yon gwo efè, pa vre? Li t ap fè yon gwo efè nan tout fason, si ke vrèman ke nou menm ki Ayisyen espesyalman te gen yon kote ke an Ayiti ke nou te ka al vote. Men, nou konnen trè byen ke sa se pa yon bagay ki posib, se pa yon bagay ke vrèman ke nou ka wè ki fèt an Ayiti. So, kounye a la nou menm ki vin isit, nou ap. You know, ap abite isit, nou gen pitit nou ki leve isit, nou gen paran nou ke ki leve isit ou byen ki soti Ayiti, ki antre, si nou menm ki jèn. So, nan tout bagay sa yo, nou deja konnen ke dèske nou pa gen on opòtinite konsa an Ayiti pou nou vote, se pou nou pran okazyon an isit, lè ke nou ap abite nan peyi etranje pou nou vote. Ok, Nancy. Gen you know gen moun kem pa konte sou yo gen moun se sou manti yo ye gen moun you know se sou pawol anpil men anyen pa vreman regle so mwen pa vle patisipe nan afe vote sa you know se pa nan domèn mwen men imajine ou si ke sa se panse ou epi genyen de milyar de moun ke se panse yo sa. Nap retounen nan menm jan ke nou te ye an Ayiti a. Nap retounen nan yon yon jan kote ke pa vrèman genyen yon opotinite pou nou eksprime jan nou santi nou oubyen kiyès ke nou vle. So nenpòt moun nan ka monte, nenpòt moun nan ka fè sa l vle paske nou menm nou pa deside kiyès ke nou vle pou ranje kominote an. Ok wi m konprann. genyen anpil moun ki pa vrèman kanpe sou anyen ok an parlon de you know de prezidan nou nan moman an nan United States nou wè ke gen anpil bagay ke prezidan nou an pa vrèman ap fè pou peyi a. Nou ka agree nan sa. Gen anpil bagay ke ki te ka mache pou nou, gen anpil bagay afè de tax ki te ka ranje, gen anpil ti pwoblèm de pozisyon, de job, gen anpil bagay sa yo ke you know prezidan nou an te ka fè, yon pakèt bon bèl pwomès. ki te fèt ke pou nou al vote pou li e men nan moman an nou pa vrèman wè reyalite a, nou pa vrèman wè ke li kenbe mo, li kenbe sa ke li te di ke li ta pwal fè a. So mwen dakò, mwen dakò lèske nou ka di konsa ke gen anpil moun ki pa vrèman kenbe pwomès Ok pwomès ke yo te di ke yo ta pwal fè yo yo pa vrèman kanpe sou anyen mwen konn sa men menm jan tou gen anpil moun gen anpil moun ke ki ap patisipe ki kenbe pati kandida ki ki ka fè e ki te fè ki ap fè deja so se konsa tou ke non lè ke nou pwal fè yon desizyon pou nou vote. pou nou panse ok kisa ke moun sa fè deja kisa ke you know li believe nan kisa ke li kwè kisa ke li ka fè pou nou nan nouvo pozisyon ke li deside pran ou byen sa ke li pral pran ou konprann mwen so petèt si moun nan poko janm kenbe yon pozisyon konsa nou ka gen ti dout Nou ka di, ah moun sa a ka pa vrèman ka fè pozisyon an, li ka pa vrèman kenbe mo ke pwomès li yo ke l ap fè yo, e sa nòmal, sa nòmal. Men, lèske nou deja konnen ke gen moun nan ki deja la, nou wè e rezime li, nou wè CV li, deja pale de ki sa ke li ye, ki moun ke li ye, ki karaktè ke li ye, ki sa ke li fè pou yon kominote ke li deja ladan l, ke li deja patisipe ladan li, Se la ke nou ka fè desizyon nou de kijan ke pou nou avanse, kiyès ke pou nou al vote, kijan ke pou nou vote, e dèyè kisa ke nou kanpe oubyen moun ke nou pwal vote pou li an, èske li frape avèk desizyon pa nou an, sa ke nou vle an, èske se jan ke nou panse an se konsa ke li panse tou, ou konprann mwen? So gen anpil bagay sa yo ke pou nou panse. se de li so se konsa pou mwen menm lè ke map panse de kiyès ki bon de nan kèl manyè de sa ke li panse de sa ke moun nan sou ki sa ke li kanpe ki sa ke li mwen mwen pou mwen menm mwen di ok moun sa te kenbe tèl pozisyon deja tèl pozisyon èske li ka kenbe menm mach lan ou byen si ke li pat bon nan pozisyon an èske mwen ka trust nouvo moun ke mwen pral mete nan pozisyon lan pou fè job ke li pwal fè ya so se konsa pou nou menm pou nou panse espesyalman ankò nou menm kòm ayisyen ki pa vrèman genyen chwa nan peyi pa nou pou nou chwazi moun ke pou nou mete nan pozisyon elektoral oubyen mete nan pozisyon e kominote nou pou yo kouri pou yo run peyi an properly. So se sa ke nou pou nou pou nou panse. Ekoute. Bagay yo mal. Yo mal deyò a tout kote ou pase ou wè ke yo mal. So vreman se nou menm ki pou di ak tèt nou. Ok Sisi. Ki ki ki moun ke pou nou mete. Pou ki sa pou nou met moun sa. Pou ki ki sa ke moun nan vle fè nan pozisyon an. De ki ki de ki manyè de ki sa ke vreman panse li ye. Eske panse relijye li e you know konekte avèk panse relijye pam? Eske panse you know e piblik li panse avèk panse pam? So se konsa ke pou nou chwazi moun ke nou vle pou nou vote pou li an. So na pral pran yon ti poz, nou pwal gade yon ti moman ke mwen te pase nan North Miami epi nap tounen tou swit.

Kiyès ke wap vote, m pa konn pou kiyès ki sou kèw, men sèl bagay mwen konnen se la ke tout aksyon an ap fèt, ou wè moun kap antre nan liy, moun kap al vote, men kounye a la nan moman pa gen anpil moun, so si ke wap vini pou vin vote oubyen pli ta, poll lan fèmen a 7 è PM, so 7 è di maten a 7 è PM ke yo ouvre, vini pou ou vote pou moun. Paw lan mwen menm ou deja konnen pou kiyes map vote pou Philippe bien aime cheri ok so si ou menm ou poko vote vin vote men gen yon paket lot moun ki la ki ap vote so panch vote 77. 77 for Philippe Bien-Aimé if that is who you're voting for but apart from that ou mèt vini la wap jwenn yon pakèt lòt moun yon pakèt lòt um, candidate kap run wap vote pou moun ke Bondye mete sou kè w lan ok so vini se tout semèn nan pol lan ouvri a 7 heures du matin a 7 heures du soir la nan North Miami an gade machin yo yo full la ok nou full. Moun ap vini so vin vote your vote is very important pa koute moun kap di vote pa konte vote pa gen ankenn bagay pou fè listen vin vote pou moun paw lan paske ou menm ou menm sèlman ki konnen kiyès ke ou bezwen ki djòb ke yo ka fè e kisa ke yo ka regle pou kominote an ok so vini vote ankò mwen menm se pou Philippe Philippe bien aimé 77. Sponchly alright guys ok so enjoy an nou gade enpe entèvyou ke mwen pwal fè avèk moun yo ki pwal vini la epi nap swiv avèk mwen plis bye.

fèt on pakèt bagay ap regle e sa se election 2022 an ki kòmanse ki ap frape so ankò si ke ou menm ou vle vini vin vote poll nan ouvri a 7 heures et demie du matin epi lap fèmen a 7 heures et demie du soir so vini vote pou moun ke wap vote an epi konnen ke Se Philippe Bien-Aimé 77 si ke ou poko vote ou byen pou nenpòt moun ki sou kè w lan ou mèt vin vote la nan North Miami ok so byen sur ou mèt tann mwen nap pran yon ti break epi nap tounen Hello hello hello everybody and welcome to Cecilie Cherie yes listen Eske nou renmen show an? M konnen nou renmen l paske se Sisi li ye. Ekoute, si w ta renmen fè yon promotion oubyen yon advertisement nan show sa, ou mèt rele nimewo sa ki la andedan anba ekran an. Ekoute, promosyon oubyen si ke w ta renmen sponsor show sa tou, ou mèt rele anba la nimewo sa. Sisi li ye, n ap tann ou cheri.

Nancy pou kiyes pou nou vote? Kisa ke nou sipoze fè paske ou gen lè ou konnen non listen m pap janm diw pou kiyes pou w vote menm lè mwen menm mwen gen chwa pam e gen anpil nan nou ki deja konn ki kote mwen kanpe men mwen menm pèsonèlman mwen pap janm diw pou kiyes pou w vote ankò enpòtans you no vote an se pa moun ki pou diw al vote pou entèl entèl al vote pou entèl entèl. Eske w konn moun nan? Eske ou konnen you know kisa moun nan ka fè? Paske gen anpil nan nou nou pa pran tan nou pou nou fè rechèch de moun ke nou pwal vote an. Nou sèlman tande oh tèl moun di al vote oubyen al vote. Non! Pran san w, pran tan w, al fè rechèch sou moun nan. Gade pou w wè kisa moun nan fè deja, kòm mwen di w deja. Gade pou w wè kisa ke moun nan ap regle. Gade pou wè si ke moun nan nan nivo ke ou panse an. Se konsa pou ou fè rechèch pou konnen pou kiyès ke wap vote. Manman m ka vote pou on moun mwen menm mwen pa vote pou li. Sè m, frè m, ka vote pou on moun mwen mwen pa vote pou li non pli. Ou konprann mwen? Paske mantalite pa yo ka diferan de mantalite pa n. Gen moun ki di konsa ke you know si ke on moun fè yon vyolans sou yon timoun seksyèl, e timoun nan paka al e retire e timoun nan u konprann mwen sa se u menm si w panse ke sa son bagay ki mal ke l ye gen moun ki di ke wi ou ka retire l e gen yon lòt kandida ki di non ou pa kapab so kot depann kote tèt ou ye an se pou al chèche konnen kiyès ladan yo ke ou vle vote pou li an ki nan menm manyè ki nan menm panse avèk ou So ankò, se pa mwen menm ki pou di w cheri al vote pou tèl moun, men mwen ka di w men tèl moun tèl moun ke mwen menm mwen ta vote pou li. Ok, so pran tan ou, pran san ou, dedike tan ou al fè rechèch de moun ke ou deside vote pou li an. E a la fen, lè ke ou ale w al devan ballot lan, ou ka wè non moun nan ke ou deside vote pou li an, Epi ou sèlman bubble li ou fè yon circle andedan li pou chwazi moun nan epi se konsa ke wap voye moun paw la monte ok nan dim ki kote pou nou al vote men mwen menm tankou mwen di nou deja nan ti video clip lan kote ke mwen ye an kote ke mwen abite an se nan north miami ke mwen al vote nan north miami library se la ke vòt e lokasyon m nan ye pou mwen al vote. Men ou menm depan kote ke w ye an, nenpòt kote ke w ye an Florid, sèlman chèche konnen ki kote vòt paw lan ye epi ou menm pou w al vote kote pa w la. Ok, so ankò, fè resèch, deside epi al vote. Vòt nou an enpòtan, espesyalman nan moman kote ke n ap viv lan. Nou wè ki sa kap pase nan domèn de afè de pozisyon, de djòb, de timoun nou yo kap leve nan lekòl, edikasyon ke yap bay, e moun ke ki ap jije yo, tout bagay sa yo enpòtan. So pran yon ti tan, li pap anpil, pran liy nan, ale vote. Ok. So vot lan se nan 24 oktòb ke li kòmanse, E mwen kwè ke dènye jou an se Novanb, 8 Novanb aktyèlman 2022 an ki dènye jou an pou Grand Election nan. So early voting deja kòmanse. Kote pa m nan, nan North Miami, sèp yo ouvri a 7 è du maten, 7 è edmi du maten e yo fèmen a 7 è edmi du swa. So ou gen yon pakèt tan anvan w al travay oubyen aprè w al travay pou w al vote. So ale fè sa, fè vot ou an konte, Epi wap wè rezilta alright. Alright everybody so sa se te show nou an jodi an mwen di w mèsi dèske w te pran ti tan sa pataje l avè n sisi l ye cherii bye everybody.